Bonjou, bonswa, bon apremidi. Se toujou menm mwen menm nan Asim Belize, nan Baz Nik Show. Kòman nou ye? Map di bòn ane avèk tout moun. E paske son nouvo ane ki antre la, m konnen depi ane a antre la m pa janm lage anyen. Men mwen vle nou konnen ke map travay pou nou. Kounye a la m nan wout pou m al travay la, mwen sou I-95. Mwen te vle salye nou e jodi a m di banm al travay ansanm avè nou banm banm banm moutre nou yon ti pati nan vi m so se konsa mwen mwen fè l se travay dòmi epi tou manje travay so se sa nou fè nou menm antouka e mwen sou anainifnav la la se yon wout ki vrèman bal map moutre nou l se yon wout ki vrèman bizi ah telefòn nan bay pwoblèm la wi nap kenbe la. Humm kounye la mwen nan Palm Beach Garden la ou byen nan zòn sa son bèl ti zòn so mwen menm se nan raje mwen rete m pa rete nan zòn sa so kòm se travay m pral travay m pase la yo humm m panse ke l tap bèl pou m montre nou yon ti wout e jan jan n fè bagay yo ou konprann humm nan zòn sa la e e m pa konnen tout nèg ki renmen mete soulier Michael humm Jordan yo. Misye misye fenk fè yon restoran la nan zòn sa yo la. Sa yo lè yo fè bagay sa yo, e pa pou di se pou yo fè lajan ou konprann. So se senpleman konnen pou yo jere biznis yo. Jere biznis yo nan yon sans ou konprann. E nèg sa yo pa bezwen ti kòb sa yo. E kòm si ki yon jan pou yo retire taks sou yo kèlkonk pou montre ke y ap depanse, pou yo pa peye twòp taks. So se sa k fè sa nèg sa yo le pli souvan lè ou wè yo fè yon bagay. Yo fèl. Men ou menm si w ta bezwen Tiger Wood, Michael Jordan, tout nèg sa yo se nan zòn sa yo yo vrèman dejenere yo le pi souvan. Nèg sa yo gen anpil bagay nan zòn sa yo. Zòn sa se zòn gran nèg senpleman li ye. Ou konprann? E bagay yo ti jan vrèman chè nan zòn sa. Si ou menm ou ta renmen wè avèk youn nan nèg sa yo. Se se model ou nèg sa yo ye nan zòn sa yo la wap wè wap wè nèg yo ok misye m kwè restoran misye a rele one north yon bagay konsa m gen mal vizite l wi but m poko ale menm lè aprè lè m vin vizite l m gen dwa fè yon semèn m pa janm manje ankò. Paske m deja konnen ke l pap nan pri. Ou konprann? Gen anpil moun mwen k ap travay lòtbò a tou. So, m pral gade m wè kòman bagay yo ye. E lè sa a, m ta, m panse ke m ka fè yon show tou, m montre nou anndan an kòman bagay yo ye. But ou konnen. Bagay yo konsa l ye. So, m pa pral nan Anifav la paske m prale nan Sid. M prale nan Sid. M pa konnen pou anpil moun ki pa konnen Anifav. S on wout, s on wout entèstet li ye. So. Se ou ki konekte tout peyi an nèt, Lèzetazini an. Sid, ou konnen depi ou pale de Sid, ou ap pale de Miami. Si m ta pral Miami, se m ta m te ka pran l. Men m pa prive tout jous Miami. M kwè m prale Boyton Beach. So, m prale Boyton Beach. Nou tout ap gen pou wè tou. M pa moute nou pou tout wout la, men m ap moute nou ti baye kanmenm. Ou konprann? En, si ou prale Nòt,

gen sa yo rele wout yo gen chòt gen kote pou yo pase a pa m ta renmen ke m kontre a enpe m ta moutre nou ke se manti sa ye e gen kote tankou nan zòn kote moun rete ta gen gwo chòt yo pa asepte k pase la paske ti wout yo twò piti men sa pa vle di ke an anifa pa gen gwo chòt la dan an anifa toujou gen yon pakèt moun gwo machin e anpil moun pè yo le pli souvan se sa k fè le pli souvan yo Plis fè aksidan, toujou ap voye voye yo al tonbe anba. Ou konprann? Pa yon ba, lò tande anba, e pa yon falèz vre non. Yo fon ti kote pou ti pou sike. E pi souvan pou si ta gen yon bagay ki mal ou ka raze yo bò kote a, men yo e kon ti falèz tou piti. Ou konprann? Son e pi tou sou ta pèdi tou gen dwa ant pase ladan ou retounen. Map sonje lontan m te kon machin mwen te ko lan nan sa mesye lèm te fèk vini traka m pase antouka um, kounya nap kite zòn nan um, kote Michael Jordan ou bien Bali a ta gen ou ta gen ou tou e nèg golf yo se la nèg yo gen pil bel golf an nan la mesye nèg ki gen kòb yo se la nèg yo vin jere e la map nou sou manifav la la nou pral um, Pral moute nou de se de bagay. Sou ki ton, sou ki ton pou an, an pou an, an pou an blokis la, mesye. Espesyalman lè, lè lekol. Mwen, mwen de ki sou fè wap peye, paske, eee, euh, menm lò wè gen tout, gen tout lingzayo. Ahh mwen lekòl lage monchè Ou dwa fè inèdtan dezèdtan la ou pa janm Pa mande Bondye si ta gen yon aksidan tou Ou pa janm ka pase Gade konbe fil ale k gen la 1, 2, 3, 4, 5 Gen 5 fil ale 5 fil tounen E menm lè sa sa pa sispann blokis Ou konprann sa pa sispann blokis Se pou m moutre w ke ala se konsa l ye lè moun ap fè peyi e M ta renmen tou nou gade tou pou n fè m konnen konbyen machin ke nou wè sou bò wout la ki an pàn. Pase nou menm nou pap fè peyi, se batay n ap batay avèk youn lòt, nou pa sou fè peyi. Mwen m pa fè cho pou m moutre nèg, pou m moutre moun bèl bagay, bagay sa yo, e pa sa m fè. Si m te vle bèl bagay, m konn bèl bagay, m te ka moutre nou bèl bagay. So mwen m pa youn nan moun nèg sa yo k ap fè cho pou sa. Kòm mwen menm jodi a m vle al travay avè nou, m pral travay ansanm avè nou. Ou konprann? Men, se pa pou montre nou peyi a gen bèl bagay. Si se pou gen bèl bagay, chaje bèl bagay. Ou konprann? So, m pa konnen si ou te sot wè gwo kamyon sa a, menm gwo kamyon ka kouri sou li. Ok. And, um... Pral moutre nou kote pral pase sou bò èpòt kote Donald Trump depi lap vini isi a, depi l vini nan Florid la l toujou desann nan. E lè yo tande towo sa a vin, mwen panse se youn nan rezon ki fè misye pa vini ankò. Depi w tande l vini la, e blokis se pa pale men, blokis toujou chaje ak blokis yo pa vle misye vin nan zòn sa a ankò paske misye bay twòp blokis. Èpòt misye desann nan la a, tou pre a la. Tou pre a la, so m pral montre nou. Paske li ap pase bò kote l la. Èn èpòt sa li menm tou, nou li pa ale Ayiti. Son entènasyonal èpòt li ye. Men l pa youn nan gwo gwo. Li pa konte kòm se youn nan gwo èpòt yo. Se sa fè sa. Se fini tou gen, si yon moun wè Spam Beach ap sòti pou l al Ayiti, se jous Fòt Lodèdal oubyen Mayami pou l al pran. pou lal pran avyon e ki gen yon distans de mwen kapab di ou bon se a Fort Lauderdale avèk West Palm Beach la gen yon distans de 30 minit 30 minit give or take e Miami gen dwa nan yon inèd tan 45 minit yon bagay konsa 45 minit oubyen yon inèd tan so m pa konprann mwen panse se nan distans sa yo ye men wap poze tèt ou kesyon pou ki rezon ke gen yon èpòt la anba tèt ou yo la la ki ki son entènasyonal lè pòt li el pa al ayiti enben lè fini tou m panse ke se paske moun kantite moun ki pa al ayiti a pa sifizan ase pou yo pou yo fèl ki fè yo pa fèl konprann ki fè yo pa fèl paske si enpòt sa chwazi al ayiti sa vle di pral vin retire paske tout moun an west palm beach yo se fòt lòdèdal oubyen miami yal pran avyon apre sa lòt moun ki nan nò yo tankou m ta kapab di w kòman kote sa rele ankò nan nò m pa pale w nan lòt eta non bòt nan nò tankou pòt sent lousi vero bridge yo gen dwa chwazi al pran òlendo si yo pa al òlendo oubyen yo gen dwa desann nan fòt lòdèdal pou yo al pran avyon ou konprann so Se rezon sa ki fè yo fè sa, men lè sa tou, yo konn kouri machin anpil. Ou konn nan pral Ayiti la, wap kouri machin nenpòt 30, map di 30, inèd, inèd tan edmi, sa pral depan de kote wap soti a avan ke pral pran machin nan. Gen de pafwa ou konn fè, ou konn fè plis tan ap kouri machin tanke ou fè nan avyon pou rive la. Now, èske wout sa se pa ta ka mennen w Ayiti? Si nèg yo ta di ke yo vle fè wout ki pou mennen w Ayiti, wout sa la, nan kote ou wè mi la, sa vle di map fè.

Kounye la nou prale nan Nou pral pran yon lòt zòn ankò Ki chaje avèk ayisyen E pandan se tan map di sa la menn Map travay yon kote la menn Map travay yon pakèt bann ayisyen Nèg koul sèpleman menn Nèg yo tèlman koul menn Monchè pa janm travay avèk tout Tout bann ayisyen sa yo depi m konnen ke m ozetazini menn Men Nèg sa yo menn Nèg sa yo anfòm menn Nèg sa yo anfòm menn Bon moun menn Sa e sa anpil moun pa ka konprann ke Sèke nan tout kilti menn ou jwenn bon ou jwenn move menn konprann ou jwenn bon ou jwenn move so se sak fè sa li toujou bon pou konn moun avan ke ou tonbe pale moun mal ou byen kelkon konprann men pandan se tan lè map di gen bon gen move moun nan e pèmèt mwen di ou ke m pral pase nan ti zòn la ayisyen yo fon pa kèt moun bagay sal menn ou bezwen maji wap jwenn nenpòt sa ou bezwen wap jwenn menn nan zòn Frè ki rele Lantana yon bagay konsa menn e zòn sa yo menn pou yo fè yon pakèt bann bagay ki sal mwen menm yon sa m te kapab di yon pakèt moun ki gen timoun y ap leve espesyalman ti gason si w se yon ayisyen ou jwenn ou jwenn ou konte sou ti cho sa mwen menm m ta renmen w m ta renmen di w konsa ke e m pa panse ke zòn sa yo zòn ki chaje ayisyen sa yo se yon bon zòn li ye pou leve ayisyen espesyalman Espesyalman nan zòn kote ki gen anpil povrete yo, kote ke nap, ou jwenn anpil ayisyen ap fè yon pakèt bann vye bagay sal menn. Li pa bon, e m panse li tap pi bon ke ou ale, ou al demere yon lòt kote. E menm lè ke moun ap di ke ou rete nan yon raje, ou gen dwa moute nan pi wo, nan nò, konprann. Kote ke ou pap jwenn anpil ayisyen, lè sa li pi bon pou ou paske, paske mwen menm mwen m sezi, gen de bagay map tande moun ap di m. Ayisyen ap fè nan zòn sa yo mwen m sezi m panse m pat panse bagay sa yo te egziste men w konprann tande moun ap tann kout pou moun w konprann devan travay pou ap fè moun pèdi travay a e grimas yo ye men w konprann so ou menm si w ta rive si w ta jwenn tèt ou nan yon sitiyasyon konsa mwen m mande vre m ta mande yo kesyon m ta gen pou ou se pou ki rezon ke ou menm ou rete nan zòn sa toujou sa pa zòn pou moun rete men non yon peyi si vas konsa menn yon peyi si gran konsa w konprann pou w ap viv Yon kote pou vi w menase nan sans sa. Mete kò deyò. Wi, mete kò deyò. Ou konprann? Paske li pa fè, li pa fè sans. Le kwef menn. Zòn Ayisyen di tou. Toupi. E, epi tou yo gen menm, yo gen yon fason menn, yo fè, ou konprann? M kwè le kwef, m pa chonje tou non nan ki zòn sa yo. Lè m te rete nan zòn West Palm Beach yo. Paran m te konn mennen m. Gon kote la menn, si w ale, w ap konn se Ayiti w ye dirèkteman paske. Pou jan ke nèg yo, yo gen menm makèt. Yo konnen mache Kwabosal oubyen lwa lanba lari lwa rache, jan w wè ke yo fè ti pakèt, you know, yo mete ti tab pou y ap vann. Nan zòn sa yo, yo fè menm bagay sa yo. M kwè ke yo gen lè yo met deyò men. Men, m pa kache di w men. Mwen m pa, mwen m pa, m pa gen pwoblèm avè moun ki fè yo. Mwen m pa di se yon move bagay li ye. Men, e, lò w ap viv yon kote pou w menase, m pa panse ke bagay sa a se yon bagay ke w ta sipoze kontinye ap fè. Ou konprann? Ou pa ta sipoze, ou pa ta sipoze kontinye ap fèl. So, si ou menm ou jwenn tèt ou nan bagay sa, bon, sa pral depan de ou menm tou, m pa ka di ou, m pa ka di ou sa pou w fè. Ou konprann? Men mwen menm si m te ou menm, m t ap retire kò m ladan l. Ou konprann? M t ap retire kò m. Si w bezwen revolye, retire kò w nan pami Ayisyen, men. Retire kò w nan zòn sa yo. Ekate w pou w ka fè plis siksè paske ou p ap gen tan pou w panse se nan tripotay senpleman w ap lage tèt ou lè w nan, lè w ap viv avè Ayisyen, men. Tripotay, mache. Mache kay zanmi, bagay sa yo, pandan se tan gen plis bagay ou te kapab fè, ou konprann, ou te ka travay plis, ou te gen dwa, ou tap gen plis tan pou panse, ou konprann, pou fè pi bon bagay, tankou wap mache fè tripotay sou youn lòt, epi tou voye grenn maji, voye maji ak dyab, bagay sa yo se grimas yo, se tan nap pèdi, ou konprann, sèl sa ou kapab fè sa, al nan ekzile w, ekzile w, al nan lòt, al nan lòt vil, al nan lòt kote, pase ou, peyi a gran. Antouka, mwen pral rive kote m prale a, mwen pa ta vle fè m konnen gen de bagay m pa ka montre nou tou. So, m ap kite ti videyo sa la. M ap di mèsi avèk tout fanatik show sa, fanmi m, zanmi m, ki toujou ap sipòte nou, ki toujou abòne avèk chanèl sa. And, nou gen bagay pou ou, nou pa gen tan, men, e sa fè sa n pa pou yon bagay, n ap.

Te nou se Apa gen syèl nan zòn sa tou Ou wè si gen syèl Epi tou m wè gen tè a Se ak tè m ap kouri la Gen syèl gen tè Sèl dlo m pa wè Si ka gen bèl ti bagay sa yo Bèl wout sa yo M panse ki ka gen lakay tou So sa n manke Tèt ansanm nou manke Antouka m pa prale plis Paske m prèske rive kote m prale a Se te toujou menm mwen menm nan Asnk Belize Nan baz Nikso Ok Al gade sa M pral poste sa pou nou Mèsi dèske ou te asepte. e yal travay ansanm avèm nan ti wout sa antouka male met deyò babay.